Bondye bon vle paradi a. Tell me, tell me, tell me. Hello hello sa kap fèt tout moun e jodi a se premye chapitre nan Haitian United let's do it ahh jodi a nou pral pale de eksperyans nou te fè an Ayiti antan ke jènjan ou byen si nou te jènjan menm hehehehehe mwen che leve an Ayiti men leve okap mwen nèg okap bagay serye ahh metòd la se ke Ou leve byen bonè, pi bonè ke lè lekòl ou kòmanse, ou desann sou plas la la ou konprann, again, mete w byen fre ou konprann, mete bèl ti soulye nan pye w, e mwen avèk yon blòdè ou konprann, se kraze soulye yo te rele nou, paske lekòl nou kòmanse bò an nou di 8 è, e n ap kite lakay nou 6 è ou konprann pou n rive bò 7 è, paske n konnen ti medam ka renmen avèk Regina yo antre yon ti jan pi bonè ou konprann, sa vle di. Fò n mete, fò n mete nan plas, ou konprann, pou n al, pou n al rankontre yo sou, sou, sou plas la, la, ou konprann. So yeah, so, e yo te rele nou kraze soulye, lè n desann sou plas sa la. Epi nou, nou te gen yon kaye kote nou ekri tout, tout bèl ti fraz an franse e tou sa. E ou ka, si w ap li, si w ap li kaye a, w ap wè premye lèt nou te gen sou kaye a se pa ay tèt chaje nèt fransè mawon tou sa ou konprann epi si w kontinye ap li tou sa epi w ap wè tout pwogrè nou fè nan kòman pou nou ekri bagay yo ki te vrèman enteresan epi jan m di w lan mwen menm avè blòdè a desann sou plas la la nou di mesye sa n ap fè jodi a Kiyès nan, kilès, kiyès nan fraz sa yo nou pral eseye sou yo, ou konprann? Yo di ok, nou chwazi sa. Yo di an, an, an, atake, atake, atake. E jan m di w an, se, se tè, se tè vrèman difisil. E, medam Ay, medam Ayiti diferan menn. Yo pa nan, yo pa nan bagay pawòl la, ou konprann? Fò w, fò w, fò w vini, fò w vini kòrèk, ou konprann? E malgre tout efò n fè, malgre tout efò n fè, men, e m ka di ba yo ba yo pa tèlman bon. Epi yon lòt rezon ki fè sa tou se paske ti plè ti blòdè yo bagay sa yo konn li menm malere malere ou ye ou konn sa vle di ou lè lè wòk fèm oubyen lòt djaz ap vin jwe oubyen lòt gen ti pwogram ti pwogram lekòl ap fèt blòdè pa gen lajan menn ou pa ka mennen ou pa ka mennen medam yo soti ou konprann e ki te yon vrèman yon negatif lò ap byen panse paske fò te gen posiblite pou te ka mennen moun nan soti ou konprann. Pou tout eksperyans lan li te fè sans paske edikasyon yo te diferan epi medam ayisyèn pa nan pa nan bagay avè w ou konprann sitou sòt de fi mwen menm avè Blòdè a te renmen ti bagay ou konprann ti magomi ou konprann ti zaboka byen mi ou konprann se ti bagay sa yo nou te renmen ou konprann gen yon jan ou dwe ye ou konprann sa m vle di m pa vle mete pafè sa pou granmesi Ou konprann? M pa pral achte yon lòt soulye pou granmesi, paske lòt soulye a gentan, premye soulye m te fè, m te kòmanse ane a avè l la, l gentan kraze paske anpil tranzaksyon, ou konprann? M pa ka achte lòt soulye avèk pi gwo semèl pou granmesi. Ou konprann sa m vle di w? So yeah, so sa m vle di pa la se ke fò medam yo te vrèman otantik. Ou konprann? E se sa k fè e e si siksè nou pa t tèlman e elve paske kòman w di sa nou nou renmen pete wo pase bouda nou. Men l te bèl, li te bèl, bèl bagay, bèl bagay. Li eksperyans sa yo e fè nou konprann E fè nou konprann bagay yo pi byen, ou konprann, e kòman te ka di sa, yo challenge us, like nou fè anpil, anpil bèl pwogrè paske lè n vini isi, bagay yo, bagay yo diferan, ou konprann sa m vle di w lan. E tout, tout ti posiblite nou pa t gen ann Ayiti, bagay sa yo vin sanse chanje, se sa k fè la n gen posiblite pou n mennen moun soti, tout sa. Epi m sonje lè m te fenk vini isi, M di mesye, m gen 2 mwa isi e 2 sèl men vwa a k ap fèt, ou konprann sa m vle di w, ba yo, fò ba yo chanje, ou konprann. Nèg yo di, a monchè, mete pye w deyò, mete pye w deyò, ou konnen ba yo. Epi m kòmanse ap ekri ti lèt, fè ti kè, ti bagay. E yon blòdè di m, what, sa misye ap fè la mesye, nèg Okap sa yo bay pwoblèm mesye. Ou bay ti kè w ap fè la, ou bay lèt, ou pa konn sa non atis. M di, o mesye, mete m sou men m mesye, nou pa ka plage m nan. Wap lage blòdè non fè nwa Rod. Monchè nèg yo di nan ba yo pa fèt konsa men jis si w renmen moun nan di moun nan ou konprann sa kap fèt mennen moun ou soti epi bagay sa yo bagay yo fèt òganik ou konprann mennen bagay se tè rèl plèzi ou byen ou konprann bagay konsa yè so bagay yo te vrèman diferan isi men men e E amou m gen pou medam ayisyèn yo evèk avèk eksperyans m fè Ayiti, sè ke yo yo pèmèt mwen grandi, ou konprann? E yo yo difikilte sa yo pèmèt nou vrèman e kreyativ, nou nou vini avèk nouvo ide, nou nou fè nou fè kèlk an kèlke sòt diferan apwòch ki ki sanse. koz eksperyans nou gen an Amerika li pa li pa like vrèman difisil paske paske pase sa paske nou gentan gen gen gen gen gen eksperyans de baz yo Ayiti sa vle di konprann sa vle di isi a la se gwo jènjan se bay bay rafine kap fèt nou pa konprann nou pa gen pwoblèm bagay konsa konprann but nou fin granmoun tou se pa yon bagay jènjan konprann.

Ti magomi map pale yo ou konprann Ti medam sa yo pa nan pa nan bagay avèw li yo menm ou konprann yap yap met ou nan plas yap met ou nan plas ou so e m respekte sa anpil e yeah epi se te cho a jodi a m te vle e pataje e eksperyans e jènjan jènjan mèsi tout moun epi Se Moses Show e subscribe e sipòte nou jan w kapab epi n ap wè demen.